Bonjou tout moun, sa pral depan de lè nou pral gade video sa Jodi a m vin fè yon ti pale ansanm avè nou e ansanm ak fanatik mwen yo sitou e tout moun k ap sipòte Rap Kreyòl Jodi a m vini m pa vin pou m fè anpil pale m vin pou m bay opinyon pa m de tout moun kap fè anpil pale yo jodi a m deside pou m pale paske kisa m vin pale m vin pale de atis pa nou an atis prefere pa nou an atis nou renmen anpil la ki se Wendyy kap fè anpil pale de li aktyèlman la paske Wendyy son moun map sipòte lontan son moun ke m renmen depi lontan bon jodi a li vin fè anpil pale de li. plis pase jan l te ye lontan. Lè m di plis pase jan l te ye lontan, li toujou ap fè anpil pale, anpil pale de li depi lontan. Men, jodi a, se diferan. Jodi a, se diferan, paske li toujou fè yon kate seri de bagay pou l satifè fan li yo, pou l fè kè fan li yo kontan. Paske, jodi a gen anpil egri. ki rayi Wendy ki ta vle pou Wendy lan menm lin ansanm avè yo Wendy pap ka lan menm lin ansanm avè nou mesye sak rayi Wendy yo ou konprann sak rayi Wendy yo pase mwen opinyon pam se m swete Wendy bon travay bon kouraj epi kontinye frape la Wendy paske ou se atis pam atis prefere pam. Se fwape di kenbe fèm pa lage pase kontinye fè kontinye fè travay pozitif la pou chinwa yo pase ou konnen chinwa yo yo la pou ou yo la pou yo sipòte ou bay sa yo pase i gen anpil moun ki kòmanse ap mande padon sou entènèt la egzanp kolonèl kolonèl kòmanse ap mande padon. Paske gen de pafwa, moun nan al lekòl, li manke endike, ou konprann, li manke endike. Paske lè w parèt devan yon radyo, devan yon miko, pou w ap pale kenenpòt sa w jwenn nan bouch ou, konnen di ko sa demen si e la pral choke w. lap chokew paske sa wap di yo ou pa konn ki sa wap di yo ou sa wap di yo ou pa konnen yo sa vle di se jis pawòl la vin sot nan bouch ou ou lagel ou konprann se jis li sot nan bouch ou ou lagel sa vle di fò pa pale konsa paske ou pa sanble yon atis sa vle di menm jan ke. patnè a te di an, sa vle di yo te asepte w kòm yon atis paske yo pa te vle pou kenbe zam, pou w al fè zak malonèt, yo asepte w kòm yon atis, men ou pa yon moun, sa vle di ou la jis pou te fè, pou te fè komedyen pou ta fè moun ri, se pou, se sa pou te fè, se sa w sanble, paske se ri w ap mache fè moun ri, ri w ap mache fè moun ri, Bob kay ou ankò menm. Bob kayou m poko janm tande yon mizik bob kayou ki rantre lan sanm kem anvi tande m poko janm koute yon mizik bob kayou poum di konsa kèt waw mizik sa bèl mizik sa gen fon m poko janm tandel men lè nou wè nèg la ap mete bagay lan zòrèy fanatik yo ap mete bagay pou je fanatik yo gade apresye t mesye. Kounya kolonel ap vin pran pòz ki men ti mizik wendyy map gade e chak m gadel 3 fwa pa jou m gadel 3 fwa pa jou pase m renmenl m anvi achte mo anba bouch li non kounya pa vin mande padon nan rit sa pase ou te mande pou fanatik yo unfollow kounya la lan mwens ke inèdtan ou gentan pèdi plis ke 10 moun. Kounye ou gentan ap vin mande padon pou jis pou moun pa sispèk sou rezo sou wap pèdi yo wap rachte wap rachte followers wap rachte ou pa ta lan ou pa ta sipoze lan fè tout bagay sa yo paske lè wap pale ou pa konn kisa wap di ak bouch ou Ou pa konn kisa wap di ak bouch ou bay sa ou konprann sa vle di mesye sispann avè negatif lakay nou pran pozitif la mete bò tèt nou aprann sipòte yon moun kap fè yon bon travay aprann renmen yon lòt moun kap fè bon travay Tout sa yo kolonel bob kayou ap di la epa yo pou tap dil pase nou menm nou pote non atis pase se sa nou gen pou nou di la di lan kè nou pa di sou entènèt la kite fanatik yo pale kite fanatik yo aji se fanatik yo pou wèl pa bon se fanatik yo pou wèl pa bon se pou yo wendy ap travay sa vle di ou son atis ou yo ka koute mizik atis lan men ou pa la pou wap kritike atis lan paske son atis ou ye tou. Ou konprann? Son atis ou ye tou pa la pou wap kritike atis lan. Ou tande? Wendyy di w konsa, 1 an san pwodwi, twòn nan ret vid pèsòn pa ka chita. On reyèl. Kiyès ki te ka chita, kiyès ki te ka fè travay sa Wendyy vin avè l la? Pa gen moun ki te ka fè l. Pa gen moun ki te ka fè l. Se sèl Wendyy ki te ka vin fè on bagay konsa. Ou konprann? Se sèl Wendy ki te ka jwenn foudray konsa. Mesye sispann jalou ke lè nou wè yon nèg ap fè yon travay pozitif lan sosyete a pi fana pi pi pou l satisfè fan li yo. Pou l satisfè fan li yo sispann mesye sispann ak bagay sa. Ga ga gade gade gade yon nèg. Gade yon nèg. Yon sèl chemiz Wendy met sou li. Lawash te gen kenpòt dis met sou kolonèl, dis ti rad met sou kolonèl. Bòt l ak nan pye Wendy a, Wash te kenpòt ven ti bagay pye met nan pye kolonèl. Poukisa w ap pale mal Lane? N ap pale Wendy mal paske l ap fè bon travay, paske fan li yo renmen l. Wendy. Ok, kolonel, m sou w toujou. Ou te di kousa fò Wendy update. Nan kisa? Ou menm, ou vini avè yon ti plake, vole nan foul pase mikwo chèn lò. Depi w kòmanse avè l ou vini. Ou pa janm chanje l. Pa gen moun ki mande pou w chanje l tou. Sa vle di w vini ak pwòp stil pa w. Wendy li ka rete avè yo stil la pou dep lèl kòmanse atake l mouri pa gen fan pa gen chinwa yo kap dil pa bon pa gen fanatik kap dil pa bon pase li vin avè yon bagay ke tout moun anvi anvi gade anvi wè anvi tande ou konprann anvi tande mwen menm se yon atis mwen ye. M pa yon chantè, m pa yon rapè, men s on komedyen m ye. Sa vle di, m ka vini avon stil pa m si yon moun pa renmen l, ou pa renmen l. S on fanatik ki ka di m yo pa renmen l. Yon atis ka di m yo pa renmen l tou non, men pa pale mal, pa pale lèd, ou konprann, pa pale lèd paske m ap travay pou fanatik mwen. Konprann map travay pou fanatik mwen si nèg la ap travay pou fanatik li nou paka bay pwoblèm e nèg la gen talan pou sa nèg la ka travay li gen kapasite pou sa konprann poukisa nou vin rayil mesye sa vle tout bouch tout moun fann pou manje bouch nèg la fann poul manje tou fòl manje fò l manje. Sa vle di si nou pa ka, si nou pa ka rive lan nivo Wendyy a, e pa li k fè nou pa rive lan nivo Wendyy a. Tande, gade, nou wè tout moun lan bouyi vide, lo pakèt se de bagay, nou pa janm wè Wendyy lan yo. Toutan n ap pale la, èske nou janm tande Wendyy ouvè bouch li? Wendyy pa ouvè bouch li. Li pa ouvè bouch li lan bagay sa yo. Sa vle di l konn ki sa l ye, l konn ki sa l vle, li konn kote l vle rive. Sa vle di Li pa pay bat bouch li avan pakèt moun ki pa kap pale ki pa konn sa yap di tankou Bob Kayou, Kolonel, li pa pay ouvè bouch li avè nèg sa yo bon menm avè lòt moun kap fè bon travay ou poko janm tande Wendy kote nan boulou bolo ansanm avè moun bay sa yo sèlman si lap fè solo li fè solo si lap fè mizik li fè mizik ou konprann pase nou ka rete la nou wè 1 an 2 zan nou pa janm tande Wendy menm wè nou pa ale sou entènèt la m pa ta di nou se pou nou tande lap li nan trouble boy ansanm avè ansanm avè moun li pa anyen na fè lèl moute a wap wè tandel la li vin eklate ou konprann li vin eklate li vin eklate ou konprann sa vle di fò nou ba nèg la respè a mesye nèg la sanble respè a e merite respè a bal respè a kolonèl sispann. Sispann pale fanatik ou yo mal. Sispann pale lèd devan yon mikwo. Konprann? Sispann pale lèd. Sispann di a, se mwen tout fanatik te mèt unfollow m. Lè yo unfollow w ap kriye. W ap rachte. Kounye w kòmanse mande padon. Ou kòmanse mande padon, ou kòmanse di, non, m ap koute mizik ken, mizik Wendy kenpòt 3 fwa, pou m achte bay, pou m achte ti mo anba bouch li bay sa yo. No! Yow, come on man! Kolonèl. Bob Kayou fwèt! Bob Kayou poze ou pa tande. Ou pa tande Bob Kayou. Bob Kayou poze, li poze epi Kolonèl ap mande padon l ap rachte. L ap mande padon l ap rachte followers. Sa raz, sa raz, sa raz mesye, sa raz menn. Mwen Wendy atis pam kenbe la ou lan kèm frèm. Mwen menm ou konnen m gen yon vizyon. M toujou gen vizyon de tout de sa tout moun ap fè ki pozitif. Vizyon m genyen an ki sa l ye? M gen vizyon si mou fè yon bèl bagay m ap travay pou m fè yon bèl bagay tou. Mou achte yon bèl machin m ap travay pou m achte yon bèl machin tou. Sa vle di m pa gen vizyon pou m detri w. M pa gen vizyon pou m rayi w pou sa w fè a, pou sa w ap posede a. M pa gen m pa gen vizyon sa. Men, m gen yon gwo vizyon lè m wè yon moun ap avanse kèt mesye m di kèt mesye fò m travay plis pou m avanse menm jan kon misye, menm lè ke m pa ta va avanse menm jan kon misye pou m pote yon bagay tou. Men m p ap gen vizyon pou m rayi yon moun, pou m detwi yon moun. Li pa fè sans. Paske Bondye voye tout moun avon talan. Si w pa konn kijan pou devlope talan pa w la pou w fè kòb, ou pa ka devlope l pou w fè kòb. Men si w ka devlope l pou w fè kòb, w ap fè kòb avè l. Yoww! Yoww! Panse sou tèt nou mesye. Panse sou tèt nou, konprann, panse sou tèt nou. Gade kijan Wendyy ap vayb, gade pou wè kiyès ki ka fèl. Bon, ou wè lan videyo Wendyy sa, lan dènye videyo Wendyy sot soti an la, sil pa nou li pa bon tonton. Ou wè Wendyy te mèt te fè videyo a, li te mèt pat menm chante menm, li te mèt te fè sèl jès yo menm. Fanatik yo tap renmenl, e misye tap misye tap jwenn tout love ou wè jwenn yo li tap toujou jwenn yo li te mèt te fè tout jès pa